Bonjou, bonswa tout moun. Se yon plezi pou n rantre lakay ou pou n pote tout aktyalite k ap domine foutbòl mondyal la pou ou. Nan peyi Lafrans se Jean Michel Aulas prezidan Olympique Lyonnais ki fè anpil pale de li apre LFP a ki te kanpe chanpyona e deside atribye tit de chanpyon a Paris Saint Germain e an Angletè gen anpil dout sou repriz chanpyona Apre desizyon Premye Minis Britanik lan, Boris Johnson, kote li pwolonje konfinman nan peyi a jisko premye Jwen an Espay se konfime dapre Prezidan Liga, Javier Tebas, ki konfime ke Liga ta dwe rekòmanse 12 Jwen kap vini la, e toujou an Espay selon Mundo Deportivo, gen Miralem Pjanic e Lautaro Martinez, ki ta deja bay akò pa yo avèk FC Barcelone, se ansanm pwen sa avèk anpil lòt nou pral devlope pou ou, n ap envite w rete la pa dekonekte, n ap retounen pou plis detay. Mèsi pou pasyans ou ak fidelite ou ak HD Promo nan peyi Lafrans apre desizyon LFP an pou te anile rès chanpyona e sitou atribye tit de chanpyon ak Paris Saint-Germain, sa ki toujou fè anpil pale de li, sitou prezidan Olenpik Lyonè a, Jean Michel Aulas, ki sòti plizyè kominike. kote l mande Ligue 1 an pou ta retounen sou desizyon sa ki se te anile rès chanpyona e sitou atribye tit de chanpyon avèk Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais nou konnen ki pa kalifye pou la Ligue des Champions e sitou prezidan ki ta renmen konsève anpil sta ke l gen nan ekip lan, de jwè kòm Oussè Mawa e Memphis Depay. Donk se yon dosye ke n ap swiv de prè, pa bliye di nou nan kòmantè èske se yon bòn desizyon ke LFP a te pran. pou l te anile rès chanpyona a, kote nou konnen jounen jodi a, peyi Lafrans ki rekòmanse avèk aktivite l yo, daprè ou menm, èske se te yon desizyon ke LFPA te pran twò bonè? N ap fè yon kout pye ann Espay, kote prezidan Liga a, Javier Tebas, ki deklare ke y ap fè tout sa ke yo konnen, yon fason pou yo kapab kenbe dat 12 jwen an, pou yo kapab demare avèk Liga. E toujou an Espay selon Marca, prezidan Liga ki deklare li vle 12 jwen, risk pou yon jwè ta kontamine yon lòt ap pwòch de zewo pou san. E li menm konfime ke fen Liga ap jwe nan yon peryòd de 35 jou. Di nou nan kòmantè sa ou panse, èske se ap yon bòn desizyon? Pou liga ta rekòmanse, pase nou konnen gen anpil jwè nan liga ki enfekte pa le Covid 19. E jounal as ki afiche dat 12 jwen an an gran jan pou refere l avèk deklarasyon prezidan liga ki bay espwa pou repriz chanpyona, deklarasyon sa ki fè anpil pale de li kote gen gwo kesyon k ap poze, èske dat sa ap respekte? Ou pa, antouka se yon dosye ke n ap swiv de prè pou n konnen kisa sa ap pote. E selon jounal Estadio Deportivo, reyalite a ki parèt aklè an prezans dirijan klèb espanyòl yo, jounal lan ki raple gen 5 jwè nan premyè e dezyèm divizyon ki teste pozitif o Covid 19, e sitou gen 3 ladan yo ki nan Betis Séville, e nou konnen Lloris ki nan ATM. Kesyon ki poze apwopo de sa, eske Javel Tebas, prezidan Liga, twò prese oubyen twò dirèk nan deklarasyon l yo sou repriz chanpyona espanyòl la, La Liga? E toujou ann Espay, selon Mundo Deportivo, operasyon Miralem Pjanic ak Lautaro Martinez lan an bòn vwa, jwè yo ki deja bay akò yo avèk le FC Barcelone, men rete pou negosye avèk Juventus e Inter de Milan, pou yon evantyèl transfè e selon Sport Inter ki estime ke Vidal vo 15 milyon dewo, Barça ka prete anviwon 100 milyon dewo si toutfwa li ta vle enkli Vidal nan transfè Lautaro Martinez lan pou l ta peye kloz liberatwa jwè an ki estime avèk 111 milyon dewo. E konsènan Pjanic, gen gwo deba o Katalòy pou konnen èske Pjanic ta dwe depoze valiz li nan Camp Nou an, Kote gen anpil sosyans ki estime ke gen anpil milye de tèren nan ba sa, e arive Miralem Pjanic ap sitou pote yon diplis e jwè a ki gentan prè pou l siyen yon kontra de 4 an avèk klèb Blaugrana. Donk ou menm ki se fanatik FC Barcelone, di nou sa w panse, èske se ap yon bòn afè pou Pjanic ta vin nouvo jwè FC Barcelone nan fon kout pye an Angletè? Kote pwojè Restart lan de jou an jou ki kapab pa kenbe apre ke Brighton, ki gen li menm yon twazyèm jwè ki teste pozitif o Covid 19, e vis prezidan Paul Barber, ki te gentan li menm opoze avèk repriz Premye Lig lan e ki toujou rete fèm sou desizyon li. E toujou an Angletè, yon desizyon ki fè anpil pale de li, kote pou anpil moun se yon desizyon ki opoze avèk repriz Premye Lig lan, kote premye minis britanik lan Boris Johnson ki pwolonje konfinman nan peyi an jisko premye jwen. Nou te kontan pote pou ou tout aktyalite k ap domine foutbòl mondyal lan. N ap envite w abòne avè n si w poko fè sa e pa bliye like videyo a. Kanta nou menm n ap kwaze nan yon pwochèn videyo. Abyento!